Bonswa legliz kòman nou ye mwen swete tout bagay ale byen pou nou nan non jezi e ke nou va pase yon bon fen ane 2021 kote non Bondye va glorifye atravè lavi nou mwen di Bondye mèsi yon lòt fwa ankò pou gras sa ke li fè mwen pou mwen pote klas sa pou nou jodi a an nou di yon priyè papa Bondye ki o nan syèl la ou menm ki merite tout kalite lwanj ak konpliman. Mèsi paske nou rive nan jodi an kote nou pral gen sèvis devosyonèl nou. E mèsi paske ou mete posiblite sa nou kapab genyen e sèvis lan an liy. Nou konnen se pa tout moun ki gen posiblite sa, men nou menm k ap suiv, s on gras ke w fè nou. E mwen menm tou, Papa, mèsi pou gras ke w fè mwen pou m kapab pote klas la pou Legliz lan, pou frè n, sè n yo, e pou glwa w kapab eklate. Tanpri, pa kite ke nou fè anyen selon lachè e lesan. M priye w ke w ban nou èspri bon konprann ou an, e mwen menm, Papa, ou va itilize mwen tankou yon senp enstriman pou glwa w e pou onè w. E padone peche nou yo, padone fot nou yo, ke Sentespri w lan li menm li pran plas, e l kapab itilize mwen jan w vle. Nan non Jezi ki gen tout pouvwa ke n priye w.

le Dieu d'Israël. Et l'Eternel dit à David, Mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Bib Kreyòl la di, David, papa m te gen lide bati yon tanp pou Senyè a. Bondye pèp Izrayèl la Men, Senyè a te di l, Ou byen fèt gen lide bati yon kay pou mwen. Lè mwen te tonbe sou ekriti sa a pandan ke mwen t ap li Bib mwen, mo entansyon an te retni atansyon mwen, epi li pouse mwen nan yon pwofon refleksyon. Mwen di, Wow! Lentansyon è sakre. aux yeux de Dieu. E konsa tou n kapab di, e Dye pòt toujou se rega a nou zentasyon. Kèl swa bòn ou movèz, Bondye toujou voye je sou entansyon nou yo, sou lide nou yo, kit yo bon, kit yo move. An nou gade ansanm kèk bagay yo di sou entansyon. Jodi a, legliz nou pral gen yon klas, klas sa li pral bati sou entansyon. E mo sa m di w ki te retni atansyon m nan se entansyon. M di waw, entansyon. Anpil fwa, nou konn pa pote, an, nou ta kapab di, pote atansyon ou di mwens, e vreman gade. Kisa entansyon nou yo ye? Èske yo bon oubyen move? Kòman Bondye wè sa? E sa te di m ke e vrèman enspire m pou ke mwen kapab pote klas la pou nou. Kisa ou di de entansyon? Mo ebre yo itilize pou entansyon se mahan, MAH, oubyen apostwòf, trèdinyon, AN.

Entansyon genyen plis ke 20 sinonim, sètadi lòt mo ou kapab itilize ki vle di menm bagay la, tankou ide, panse, pwojè, bi, objektif, kalkil, dezi, fen, swè, motif, detèminasyon, rezolisyon, volonte, premeditasyon, vouloir, aryèpanse, fèmete, eksetera. Lè nou ap byen egzamine ekriti a, nou wè entansyon, lide wa David oubyen entansyon wa David te gen kòm se entansyon, nou kapab itilize sinonim nan, ou kapab di lide oubyen pwojè nan ka sa a. wa David te gen an, se te yon bon lide, se te yon bòn entansyon. Se te entansyon pou te glorifye Bondye. E sa te fè Bondye plezi. Bati yon bèl kay pou Bondye, bati yon bèl edifis pou Bondye, pou glwa Bondye, se te yon bèl bagay, bòn ide. Bondye te apwouve lide oubyen entansyon oubyen pwojè sa a ke wa David te genyen an, byenke pi devan nou konnen se te pitit gason li, wa Salomon, ki te egzekite li, ki te reyalize li. Lenpòtan se genyen bòn entansyon ki glorifye non Bondye oubyen ki rantre nan volonte Bondye. Ou kapab di entansyon sinonim li tou se volonte.

E si nou ta va etale rantre nan klas la, jodi a sèlman nou pap kapab vrèman rantre an pwofondè pou nou ta di tout sa nou wè, tout sa nou panse. Men, e pèmèt mwen rete nan de aspè sa yo. Ok? Bòn entansyon, movèz entansyon. Bon lide, move lide. Bon pwojè oubyen move pwojè? Ou di, ou di mwens, e bòn panse oubyen movèz panse? E si nou prale nan, nan sa yo li depanse, mezanmi, Bib lan chaje bagay. Vizyon, m pa ta, m, ban m di w, menm si m ta fè l sou nenpòt kat seyans oubyen pou yon sèl mwa n ap fè sa, nou pap kapab oubyen menm sou 8 seyans nou pap kapab fin epwize sijè sa a. Tèlman genyen bagay pou nou ta di. Enben, e la nan nan sans sa a, si nou gade bòn entansyon an, nou wè wa David te vle reyalize yon tanp pou Bondye. E sa te rantre nan volonte Bondye, sa te fè Bondye plezi. Ebyen ann gade tou nan kòmansman e bib lan nan jenèz yon lòt gwoup de moun tou ki te gen entansyon men kounye a nou pral gade èske entansyon yo an te bòn e kòman Bondye te te vrèman e reyaji anvè yo menm ebyen nou pral gade nan tou de babèl nan jenèz La tour de Babel, construction de tour de Babel, dans Genèse chapitre 11 kòmanse nan vèsè 9 pou non kòmanse nan vèsè premye pou rive nan vèsè 9. Li di toute la terre, m espere ke w la avè m, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis en de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Schneeër et ils

Nou wè sak tap pase la? Moun yo, yo leve, ann di odepa, ou wè yo gen bon entansyon. Ok, annou fè brik, annou fè e bitim, sè a di ke pou nou konstwi yon, yon, an, e pou nou bati kay e fè yon vil. El di, wè yo di, ale fè sa, an fè brik, an pran kwit nan nan fou, apre sa pou nou sèvi avèk pyè, e, an tankou pyè, e siman, ok, pou a, pou nou, pou nou sèvi avèk yo. Gade sa k pase, vèsè 4 lan, wè, ou pral wè, vrè, yon lòt motif, oubyen, e, ki sa k de entansyon an. El di ankò, alon, batizo nou, une ville forte et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons nou un nom bati yon bèl vil se pa yon pwoblèm wi bèl bagay bati yon tour ki yon gwo kay ki wo son bèl bagay nou konn wè nan televizyon kay ki gen plizyè etaj ok men sa ki genyen an yo di pou yo kapab fè tèt yo yon non. Ki objektif lan, se pa t pou glorifye non Bondye, men se te pou fè respekte yo, se te pou satisfè ògèy yo. E lefè ke pwojè sa pa t glorifye non Bondye, enben, Bondye pa t apwouve l. Ou pral di men kòman Bondye wè sa? Li wè ke men gon bon bagay ke nou kapab wè. Nou kapab wè inite, nou pap rantre ladan l non pase si n al pale de inite kòmsi gen anpil bagay nou pral detaye la. Men nou wè lefè ke Bondye di waw moun sa yo mete tèt yo ansanm yo gen menm lang, yo gen menm objektif pa gen kap anpeche yo fè sa yo vle fè a. Men kisa ki te rive se ke entansyon yo pat bon. Paske Entansyon yo te movèz, yo te vle satisfè ògèy yo, se pa t pou glorifye non Bondye. Enben, ki sa Bondye fè? Bondye rive dispèse yo. Oke, vèsè 8 lan, li di, E Letènèl lè dispèsa lwen de lasifas, e sou lasifas de tout latè, e il sesè de bati lavil. Wi, dispèse yo fini. Li konfonn lang yo, yo paske pwojè sa li pat rantre nan plan Bondye. M raple m lè m te jèn, petèt nan twazyèm segondè, m ap grandi, m plis grandi avèk manman m, men papa m pat tèlman pran swen m jan l ta dwe pran l lan. M di waw, m ta renmen vin yon doktè lè m gran. Vin yon doktè s on bon bagay, m ap etidye, m ap pouse, pou m vin yon doktè, m ka al nan fakilte medsin, m gentan pran tout enfòmasyon kòman m ka fè sa. Men, sa k te dèyè entansyon sa l pa t bon. Ki sa m te di? M te di, m ta renmen vin doktè pou lè papa m ta rive malad, m ta renmen se mwen ki al sou li kòm doktè. Kon sa lè l wè m, pou l kapab regrèt fason l te trete m. hein, pou m fè l wè men se manman m malgre li menm li pa t vrèman pran swen m jan l te dwe pran l lan, manman m fè sa men mwen menm mwen, mwen, mwen, mwen, men mwen jodi an enben sa li pa t glorifye non Bondye. W ap di men kòman, jodi a m pa yon doktè eh, Si entansyon an se te dabò se pou glorifye non Bondye, ok, m ap vin yon medsen, m ap sèvi popilasyon, m ap sèvi moun nan peyi m, m ap, ok, nan spesyalite si se timoun m ap pran swen pou m fè sa, ou konprann, nan domèn ke m ye a pou m eksele pou glwa Bondye. Men lefè ke se te pou m satisfè ògèy mwen, pou m te parèt, se tankou m di w pou m tire revanj de sa k te fèt lan, en, enben, Bondye pa kite sa fèt. Men bòn nouvèl la se ke mwen avèk papa m, nou te vin gen bòn relasyon. E sa a se akoz de pawòl Bondye a. Se te glwa, glwa pou Bondye. Nan sans sa a, l te glorifye non Bondye. Nou fè lapè, apre sa nou vin bon patnè. Enben, m jis di w sa, se ke pou nou wè, anpil fwa, pa kite movèz entansyon yo jèmen lakay nou. Oubyen menm lè w gen bon entansyon men pa kite motif ki dèyè l la oubyen sa k pouse w pou w gen l lan pouse w bagay ki p ap glorifye non Bondye. Ban m di w, wè pwojè, wè kòman yo defini l nan Pwovèb 16, li di se Bondye ki apwouve pwojè pwojè nou yo. Gen anpil lòt ekriti n ta gade ankò. Men, mwen legliz mwen vle ankouraje nou pou n kapab toujou genyen de bòn entansyon, anime de bòn volonte pou sa k ap glorifye non Bondye. Enben, ki sa ankò? Jan nou wè l lan, akoz de entansyon yo te movèz, yo te motif lan te enpu, enben, Bondye dispèse yo, Bondye kraze pwojè a plat atè. Pa gen bagay konsa. Men si se te pou glorifye non Bondye, m sur a san pou san Bondye tap kite l reyalize. Paske yo nan tèt yo tou yo di bon yo pral monte, paske lè yo vle monte nan syèl la pou yo ale kote Bondye a pou yo fè yon non. Non Bondye di non, e mwen menm ki e souveren, se mwen menm kap domine sou tout bagay. Frè m, sè m, zanmi m. Mwen vle ankouraje nou pou ke nou genyen entansyon ki rantre nan volonte Bondye. Entansyon ki bòn, entansyon k ap glorifye non Bondye. Gen anpil bagay nou vle fè, anpil bagay k ap pase nan tèt nou. Sa k fè yo poko fèt, se paske nou menm n ap chèche pou n tire glwa wi. Le jou nou mete tèt nou, nou mete nou an plas, nou di tout sa nou vle fè, nou vle fè l pou glwa Bondye. Ebyen Bondye li menm depi l rantre nan volonte Bondye lap retire lap fèt kanmenm se tankou m ta di w sa se tou gòl. Lòt bagay mwen te vle atire atansyon nou sou li se ke li toujou bon pou gen jan m di w lan bòn entansyon, bon pwojè kap glorifye non Bondye menm lè se pa ou menm ki pral egzekite l. Gen nan nou nou menm nou di, bon, e, e, mwen menm, entansyon sa oubyen pwojè sa m gen an, si se pa mwen menm pou ki egzekite l, ki pou fè l, bon l p ap fèt. Bon, m ap kite sa. Non, pa fè l konsa. Gade pou w wè, wa David li menm, oke, wa David, li te gen bon entansyon an. Li te vle bati kay lan. Gade pou w wè ki sa l di nan vèsè 9 la, Sèlman, Ok, 2 Kronik 6, vèsè 9, ki sa l di? Sèlman, Bondye wi, Bondye, sèlman, se n sera pa twa ki batira lamezon, mè se sera ton fis, sòti de tè zantray, ki bar, ki batira lamezon a mon non. Letènèl a akonpli lapawòl ki l avè pwononse, je m sui an

pou nou gen bòn entansyon pou fè bèl bagay pou Legliz lan, pou nou fè bèl bagay pou n pouse Wayòm Bondye a, pou glwa Bondye eklate. E, ou kapab gen bòn, bòn entansyon pou ede, ou konprann, nan Wayòm nan, ede moun ki nan bezwen, ou konprann, vrèman fè de bon pwojè pou wayòm Bondye a. Si se nan konstriksyon, ou ka imajine vrèman entansyon pou konstwi yon bèl bagay pou glwa Bondye, menm jan David te genyen l lan. Men pa enkyete w, oke, sa ka rive se pa ou menm ki pral konstwi l. E, menm jan nou kapab wè nan legliz lan, anpil moun kòmanse, anpil dirijan pase, men travay la ap kontinye. Oke? Men, kanmenm, anime de bòn entansyon ok pou gwa Bondye. M sonje lè m te piti ankò, tankou e m te gen yon moun ki konn jwe wòl manman m te konn al pase vakans e nan nan ti vil de pwovens yo mwen se katye moren m konnen se la fanmi mwen soti. Kounye a la kisa ki rive si nou konnen e dam nan te tèlman pran sou m se manman m m te rete ansanm avè l Lèm di rete, mal pase vakans la, ma jwe toujou ap chèche Jerry vin manje, ou wèl map tann poum pase vakans. Men yon dimanch m sonje lè bar yo konn move ton nan anbago, m ale mal manje bar sa yo. Kounye a lèm rive, nou chita nap pale, men kay la te gen tòl sou li, kay kote nou te ye an. M di lèm gran, e lè Bondye banm mwayen, m ta renmen konstwi kay la fèl pi gran apresa m mete dal sou li pou li fèl bèl enben frèm sèm m pa rive fè sa men gen yon tonton yon frèl ok ke nou rele tonton enben ki vin rive konstwi kay la yo agrandi l yo mete dal sou li apresa avan l mouri l di m wè Jerry wè sa w te di an ou te di l vre ou te gen entansyon an men Bondye fè l reyalize. Èske nou konprann? Sa vle di ke se yon bòn entansyon, mwen menm m pa gen mwayen pou m te fè l pou li, men Bondye pèmèt ke sa fèt pou li avan l mouri. Se yon bon bagay. Frè m, sè m, zanmi m, jodi a, n ap viv nan yon mond ki pèvès, ok, ki ap vrèman dèfwa e, e tout sa k ap pase yo, yo vle fè nou gen entansyon wi, men dèzentansyon ki movèz. Ann goumen, veye sou yo. Petèt pwochèn klas lan nou ka rantre nan plis nan detay oubyen de kòman ou kapab kiltive bòn entansyon. Kisa Apot Pòl panse de sa? Pase sonje, entansyon, li vle di lide, li vle di panse, hein, li vle di pwojè tou, hein, dezi, swè, tankou n ta ap di an, e, nan Sòm 23, nan dènye vèsè a, lè, lè, lè wa David di, E j'habiterai dans la maison de l'Etènèl jiska la fen de mè jou, se swè li, se entansyon l pou l rete nan kay Bondye a jiskaske l mouri. Frè m, sè m, ankouraje nou, an nou anime, an nou gen bon entansyon, an nou mete tèt nou ansanm, nou gen bon entansyon, entansyon k ap glorifye non Bondye, pou n reyalize de bagay ekstraòdinè nan Wayòm Bondye a pou glwa l e pou Legliz lan, kote ke, paske yon lòt bagay ankò, kote ki gen bon entansyon, gen lajwa, gen lapè, gen lanmou, en, genyen, menm lè nou ka gen ti pwoblèm yonn ak lòt, wi, men sa p ap fè nou ke nou edmi pou sa, hein paske tout bagay lan nap rive glorifye non Bondye frèm sèm zanmim an nou an nou vrèman toujou gen bòn entansyon entansyon ki rantre nan volontè Bondye pou glorifye non Bondye ke Bondye beni nou a la pwochèn.